Bonswa tout moun, bonjou tout moun, jodi a se Mardi 4 Decembre 2018 nou pratikman nan dènye mwa wi, dènye mwa pou ane a dabò map ekskize m pou kalite vwa m paske lap monte lap desann e erezman grip la li koyenside avèk panèl m te pwomèt nou, panèl jèn fanm ki nan mouvman Petro Challenge la kidonk yo pral pale plis ke mwen. yon fason pou m ka mye jere vwa m pa twò deranje moun yo. Nou kontan rejwenn nou, yè pat gen emisyon akoz de jounen espesyal ki te genyen ki lye avèk kesyon fifa balon dò la, pwogramasyon an te vle fè yon bagay diferan, yon bagay espesyal ke piblik la montre li te trè trè trè apresye. E sa yo fè pati filozofi RSF la, yo fè pati Radyo San Fen ki chak jou ap montre nou radyo ka fèt yon lòt fason, radyo ka pi itil, radyo ka fèt pi byen. Se Enfo Petro k antre lakay nou, premye sòti pou semèn nan e egalman premye nimewo pou mwa desanm lan. Nou konnen espas sa a li fèt pou Petro Challenger, kidonk depi nou wè yon moun la, li pa mwen menm, li pa Yvner ki konn avèk nou la defwa oubyen yon lòt. tout moun nan ekip RSF la. Ou pa bezwen poze twòp kesyon, se yon envite e li vini avèk titre Petro Challenger pa militan, pa politik, paske espas la se pa pou politisyen ni pou moun ki nan mouvans politik. Sa pa vle di moun nan pa ka genyen opinyon politik li, men se pa de sa k pral pale, se de mouvman Petro Caribe a, Caribe Challenge byen sur, kòman li ye pou lenstan, Fè konesans avèk moun yo, paske se youn nan pi gwo pwoblèm ki genyen pou sèten, sa ki aranje m mwen menm, paske li pa pwoblèm pou mwen ditou. Lè ou pa ka jwenn yon figi, lè ou pa ka jwenn yon vizaj, depi ou parèt pou tou konnen se li. E se de tanzantan w ap dekouvri yon moun. Se lè n al nan mach, nan sitting, epi n kontakte yon moun oubyen sou yon gwoup kèlkonk, yon rezo kèlkonk. Ou di w bezwen de twa envite, epi yo pwopoze w, e lè sa ou menm ou menm ou tou fè konesans avèk tèl moun ki di l se PetroChallenger oubyen tèl moun k ap sipòte mouvman pandan ke ou menm ou te ladan an. La a, l ap ede nou wè tout aspè divèsifye ki gen ladan, l ap ede nou wè tout opinyon ki gen ladan, paske opinyon yo pa inik, gen moun ki gen opinyon diferan avèk yon lòt, men genyen yon pwen komen ki se kesyonman Kot kòb petrokaribe a? Sa a se li ki lye tout moun e, kesyònman jan m toujou di l, li an kèlke sòt dezenterese paske se repons ki ap tann, yon repons ki p ap soti bò kote yon endividi, bò kote yon pèsòn men s on repons ki ap soti depreferans bò kote enstitisyon peyi a, sètadi se egzije de enstitisyon ki fòt, de enstitisyon ki kapab pran responsabilite li, de enstitisyon ki kapab itil sosyete a kontrèman avèk sa nou gen la yo. Mèsi tout moun ki deja anba live la, l ap monte detanzantan, nan pa m nan la m wè l 30, m tou tout pa menm jan, e gen de moun nou deja abitye avèk yo ki t ap mande nou depi weekend dènye kote. kote panèl fanm mwen te pwopoze yo a, m te di m ap pote pou yo a, men jodi a li la, 2 jèn pwofesyonèl adwat mwen, Romani, enfimyè, gen lòt chapo tou, Sulzer, sekretè, li gen lòt chapo paske li se yon militant Petro Challenge, men m pito, m pito. M pito M pito prezante yo sou pwofesyon yo genyen. Se pa yon fason pou m di yon moun ki pa gen pwofesyon pa ka nan mouvman, non, trè lwen de la. Men se pou ka rete nan lojik dezenterese a, paske moun nan li te ka di, je m'en fou de peyi a, de tout sa k ap pase nan peyi a, m gen travay mwen, m gen gaynpen m, m ka pati, m ka kite l, m ka yon lòt kote. Fè sa nou vle a peyi nou men nou gade l lè lè mwen gade pwofesyon moun nan ansanm avèk nou plis sa plis kondui m dirèkteman nan sitwayen an paske sitwayen an kit koulè w kit nasyonalite w opinyon politik ou se li ki baz la e ou rete atache avèk li aprè nou gen Luiz Louise Zélie ou wèl tou di ajitatris, sètadi sa se youn nan yon fason, se yon fason l vle pou mwen prezante li. Li genyen l tou, men dabò se enstititris e egalman, m sote Louise la, m te ka sonje non wi, Béatrice, Béatrice ke m fè konesans avèk li jodi a, paske vizaj 3 lòt medam yo m te konn wè yo sou bouton an, nou te kouri ansanm Maxime, bannat kò m anba gaz ak wòch yon lè. E nou te fon kouri e jodia nou fè konesans avèk Beatrice. Bonswa medam, nou lakay nou, se 2 petro challenger, nou nan espas pa nou Info Petro sou RSF, kòman nou ye? Bonswa Robenson, nou anfòm e mèsi paske w te envite nou jodi an, kote nou 4 lan te reyini, nou kite petèt aktivite nou pou nou la jodi an pou nou pale de peyi, pou nou pale de petro e pou nou pale de koripsyon.
Bonswa tout moun, bonswa Robinson. M kontan pami nou. Talè a Robinson sot prezante m kòm enfimyè. Li pa vle di m se kòlèg jounalis li. Pa gen pwoblèm. Mwen kontan la, jan Sulzer sot di a, pou nou pale de petwo, pale de avni, pale de nou menm fanm kòman nou wè mouvman.
Bonswa Robinson, bonswa avèk. Bèl medam pataje panèl la e bonswa ak tout moun ki fidèl avèk emisyon info petro m kontan avèk nou. Bonswa Robenson bonswa tout zanmim yo ki la avèm ki konn bwè gaz avèm yo donk m kontan avèk nou m kontan pou m pale de petro a donk sa kòb la fèm mal men kanmèm li gentan depanse bon fòm jwenn li antouka m salye tout moun ki sou live yo nap pati. Ok. Sa m enteresan, sa k atire atansyon m nan prezantasyon nou an, nou tout nou di, nou vin pale de Petro. Paske yon moun k ap gade l a premyè vi, li ka di, bon, Robinson t ap anime yon emisyon de bote. Non, se Petro Caribe ki ap pale. Ok, sa k mennen nou nan kesyon sa a? Paske nou chak la, nou dorizon divè, nou chak la nou gen aktivite nou, jan m t ap di li. tout a lè a men nou kite l e nou angaje nou dabò sou rezo sosyo yo jan sa te kòmanse e nou desann nan lari a nou desann nan lari a nou pran beton an nan kad mouvman reyèl petrokaribe challenge a deklik la kòm kòm jèn fanm kote li sòti paske gen de fanm nan peyi a tout moun konnen ki genyen yon veleyite militant. Men, m pa vle di depi sou vizaj nou evoke aspè estetik. Non, m pa vle sa, mwen pran tout prekosyon pou m di kote l sòti non men, paske ondirè ou ta di nou se kategori medam ki plizoumwen te ka chita lakay nou an fè ti travay nou, nou gen yon smartphone nou, nou sou stan Instagram. N ap fè live. Èske ou konprann?
Bon, ou jwenn jan nou rele l antre nou. Epi, nou kite mond sa a, nou vin nan yon mond reyèl ki se Ayiti reyèl la, koripsyon, lamizè, inegalite e anfen kot kòb petro karibe a ye nou vin mande li.
Bon mwen menm kisa ki mete m nan mouvman sa avan m avan m pat twò konnen kisa m te konn toujou tande pale de petro karibe paske mwen m fè m fè nouvèl anpil m tande m konn enfòmasyon anpil men m pat janm kòmsi gen nan tèt mwen on lè jenès la tap entegre l nan mouvman sa pou ap mande, tankou anpil moun ap fè, byen antandi yo p ap fè l menm jan avèk nou, men tankou anpil moun ap fè ap mande kot kòb Petro Caribe a ye. M raple m yon peryòd mwen wè prèske tout atis yo fin wè mò sou tout rezo sosyo yo ap mande kot kòb Petro Caribe, kot kòb Petro Caribe. Jiska pandan m chita la, m pa ka raple m ki premye moun m te wè. ki te kòmanse bagay sa m pa ka di anyen sou li men lè m vin wè tout atis tout moun tout jèn fin fou nan istwa kot kòb petro karibe kot kòb petro karibe m di men se men se kwa listwa poukisa tout moun antre nan aprè m tande yo lanse yon mach m kwè se te premyè mach lan m pa t m pa t nan kapital la lè sa m gen kolaboratris mwen ki se Béatrice ki di m. Ah Romani fòk nou kouvri mach sa wi m di ah m pa la non m pap kapab men m pat twò pranl o serye oh oh m vin rann mwen kont ke sa pi serye ke jan m te panse a paske m pat janm pranl o serye m jis panse se jan yo konn fè pou anpil lòt evenman nan peyi a yap fèl mache epi se se nè ke dènyèman oktòb m kwè. Avan avan novanm wi se te 17 oktòb depi lè yo pwojte l la m di sa fò m patisipe ladan l paske mwen menm koze petro karibe sa m santi kòmsi li konsène m li konsène m nan pi gran pwen m pa konnen pou ki rezon men m sèlman santi l konsène m lè m ap tande kantite kòb kantite sesi kantite sela sa de sa konsène m epi konsa m patisipe nan 17 oktòb epi men mwen m lage nan. Pou mwen ensiste sou konsène a wi lè w ap tande sa 3 pwen 8 milya dola se sa montan li la m pa konn sa k vini aprè èske se w ap diskite kounye a w ap imajine ki kantite bagay kòb sa te kapab fè se lè w vin santi w entèpele a. Mwen menm m santi m entèpele nan anpil fason ladan l. Kòm jounalis, m santi kòmsi fò m ta, fò m pale nan koze sa. E kòm enfimyè tou paske mwen m se enfimyè leta, m ap travay pou leta e nou tout konnen kisa sante peyi nou reprezante, kisa sante peyi nou gen ladan li. Lè m ap tande kantite kòb sa, epi m konnen ki kantite moun k ap soufri, ki kantite moun ki ta ka jwenn sèvis avèk kòb sa, m konsène nan tout sans ladan l. M konsène paske m se enfimyè, si yo te envesti kòb sa nan sante mwen menm, m t ap gen plis angouman pou m, m pa konnen, pou m sèvi peyi m jan m te fè sèman pou sa. Epitou. Moun ki pa ka jwenn ki pa ka jwenn swen yo, yo tap jwenn plis lopital, plis pèsonèl. Bon m pap di plis lopital puiske gen anpil lopital ki disponib la, men pa gen materyèl, pa gen pèsonèl, pa gen fon pou yo peye pèsonèl yo, tap gen plis lopital ki an fonksyon. Vwala. Vwala. Bon m al jwenn Sulzer. Menm kesyon an, menm kesyon an, se yon moun kap gade w la, li gade tèt li, se yon tòp modèl. Epi l nan kot kòb petro karibe a? Kot kòb petro karibe?
Mwen menm se pa kòb petro karibe petèt ki te enpresyone m paske m son moun ki mache anpil e m fè lari. M toujou di moun sa paske ou wè lè m nan petro karibe m toujou sèl avèk telefòn mwen kòmsi m swiv. Eske se kantite kòb la paske mwen menm mwen pa fè chif men se kisa w ap gade ke yon peyi tankou Ayiti ofri moun epi pou tout kòmsi kòb sa ap gaspiye oubyen lè w nan lari ou wè de moun ke 6 zè di maten yo pa pale de anyen ou potan de sirèn ou menm ou pa ka mache kòmsi pa gen sante, pa gen kouran ou pa gen anyen kòmsi Ou mande w kòmsi ki sa w fè kòm jèn, ki sa w vle fè kòm jèn, ki ide w ou ka pote, kòmsi ki sa w ye antan k ayisyèn. Paske deja mwen menm m toujou di sa, le pli souvan lè m ap bay blag avèk gen de moun m di ke si m rive nan lanfè epi m ap tèlman m sèlman di letènèl ke m se ayisyen ke m kwè l ap gen konpasyon pou mwen paske pou sa w ap pase e M sonje yon lè m t ap pale avè w, m di w, Robenson, bagay moun Petwokaribe sa yo, m wè y ap fè pil. Ou te di m, Swizè, ou poko konn sa k rele Petwokaribe a. Wi, premye fwa m mache, m mache yon jou dimanch, wi, m potko konnen l. Men apre, lè m vin wè ke pa gen estrikti vrèman, èske kòb sa li menm nou ka kite nou pèdi l konsa epi ke de jenerasyon an jenerasyon ap peye l? Se pa yon kòb ke nou gen nou ka di ke demen si Dye ve nou ka deside pa peye l. Se yon kòb ke ke nou vle l ke nou pa vle l, ke nou manje ladann nou sipoze peye l. Ou konprann sa m di w la? Eske nou ka peye de yon bagay ke yo ba nou pou nou te envesti nan yon peyi pou nou te mete sante, pou nou te mete lekòl pou timoun paske gen anpil timoun nan lari an. Majino, lotrejou m parèt bò kapital bank Petyonvil epi on machin, non machin epi li te twazè di maten epi ou prèske rantre sou on timoun. E lè m wè l atè a, paske l ap dòmi atè, l pa gon kote l ka rete. Èske nou ka ap kite de moun ki fè sa yo vle nan on peyi kankou son sa? Ou pale de timoun yo rele kokorat yo?
Non. Koko, èske ou ka rele yo kokorat? M pa rele yo konsa. Paske, non, èske ou ka rele yo kokorat? Non. Robenson, èske ou ka rele timoun sa yo kokorat pandan lè w sonje 2010, èske nou menm nou pa t kokorat alepòk? Paske nou te kite lakay nou, nou te kite tout bagay, paske ou pa t ka rete ladann. Se son de moun ke sikonstans lavi. Non, non, non, non, non, an sikonstans. Men se. Yo gen gran fèt nan lari a, gran. Vwala, men se sikonstans ki fè yo nan lari a. Si yo te gen yon kote pou yo te ye Robinson, yo pa t ap nan lari a. Donk, èske ou menm ou ka pale de sèlman de Petro Caribe? Ou pa ka pale de Petro Caribe, w ap pale de koripsyon yon leta ke w pa genyen, ke mwen menm mwen deside ke m ap nan lari toutotan m kapab, m pa pral fè pèsonalite. M pa prann sèlman pou petrokaribe m ap kouri m ap pran gaz dèfwa yo di m ke fò w fè atansyon èske peyi sa li ofri w ke ou gen sekirite menm lakay ou pa gen sekirite poukisa yon moun ap di m ke pa mache paske li enpridan ke wal mache nan lari an ou ka pre nenpòt bagay paske pa gen okenn kote w ye an ayiti ke ou an sekirite pou mwen menm.
Ann ale jwenn Louise. Bon pou mwen menm petrokaribe kòman l rive sou mwen. Mwen m tout tanm sou entènèt la map gade moun yo kap m wè moun yo ap pankat kot kòb petro karibe kot kòb petro karibe bagay sa mwen menm pou mwen menm m wèl se te jis yon rèv pou mwen se kounya pèp la paske m te toujou tande pale de li tout lèm nan lekòl pwofesyonèl mwen sa map aprann kounya map kap banm manje pou m manje men m toujou te tande l men kòmsi tout kòb sa m pat janm panse se te li menm tout bon vre se annapre lè map tande radyo analiz yo plis bagay toujou men sa map di m pap pale de kòb la. M ap pale de pwojè yo. Pwojè k pa janm abouti avèk anyen yo, ki kòmanse k pa fini. Gen de wout ki kòmanse k pa fini. Ok? Yo di w konsa ke yo bay, yo bay, yo bay manman de fèt dè mè, se se bòdè. E pa anyen serye. Yo jis kanpe epi yo fè yon makakri epi yo di w konsa men sa pou w aksepte l. Men m sa m pa renmen nan pèp la.

Men kounya mwen pèp ayisyen soti deyò ap mande kòb la, men kòb la la lontan, si nap wè li gen 10 ans, e pa blag 10 ans k pase, kounya imajine Robenson soti wap fè yon pitit Ayiti, kiyès ki pral peye l, e pa pitit ou, ou tobo mouri, nap toujou peye l, se nou tout kap peye l, si nou tout chita lakay nou epi nou chita dèyè smartphone nou jan w sot di a, je wè m gran moun la, m gen fo cheve. Menm ka menm se kòlòt menm mal tou pase menm nan fo cheve yo m peye yo ebyen sa map di sa map di pèp la mwen menm pou mwen menm kòb petro karibe a son kòb pou mwen menm sa make listwa paske timoun yo nan lari a lopital wap imajine w lopital jeneral dyaliz men enfimyè la lal ka demanti m si se manti map fè pa gen materyo pa gen okenn materyèl. Pa gen anyen. Menm bon gen de lè mwen menm gen moun ki al lopital jeneral yo di yo menm twal gaz se pa konsa Pa gen anyen. pou y achte. E atansyon bon m di w. Lotrejou m kwè m te fon pòs, ou te ka wè l. Mwen te bò lopital jeneral ou te ka wè l. Kote ke ri an pa t gen kouran. Epi lopital la. pataje nan fènwa a. Epi li jeneral. Èske sa posib?
Li jeneral ma cheri. Wap di yon bagay ke w pa viv, wap eksplike yon bagay ke w pa viv. Mwen viv li. Non, non, lè m di w pa viv la, kòmsi w pa anndan lopital la. Vwala. Nan kot mwen menm m ka di yon bagay ki diferan de pa w la, lè yon me, ou imajine yon moun ka fè, ki ap fon sezaryèn oubyen nenpòt entèvansyon chirijikal la, epi yo pran kou an. Wi, mwen pase nan menm bagay la.
Ki vi sa? E vi sa? E doktè sa ki sou pasyan sa? E moun sa? Ou ou retrouve w kòk ou wè de jèn fi pa menm gen yon kabann yo nan yon koulwa petèt ke se flash telefòn nan si petèt li ka gen 30 pousan la avèk kisa kisa nou vle pou demen pou pitit nou kisa nou vle pou nou menm. Men talè wi Cesia banm ajoute yon bagay ou imajine w bon mwen menm m pa vrèman m pa anvi antre nan detay kòb la kòmsi pou m ta di paske li antre nan detay la ap fustre nenpòt moun men ou imajine w yo fenk konstwi mwen map pale antan k enfirmyè m renmen fè sa m plis renmen afiche enfirmyè lan ke jounalis lan èske w imajine w e yo fenk konstwi lopital jeneral yo rekonstwi èske nou imajine nou si te genyen si leta te pran sante peyi a. O serye! M chwazi di leta, paske m pa ka di moun ki annik depanse kòb petwo karibe yo. Mwen lè m ap pale de leta, m pale de ni leta k pase yo, ni sa ki la yo.
Si leta te pran an chaj, kòmsi te pran an konsiderasyon sante pèp la, Eske kounya la kalte bilding sa nou genyen ki ta vle sanble yon lopital tout bon kounya a, si l te gen pèsonèl sante, si moun yo t ap touche chak jou. Imajine w li la kounya, de tanzantan li te toujou an fonksyon sof ke tout pati yo ka pa t an sèvis, li la kounya epi tou yo pa touche, men kòman w vle pou l fonksyone si moun nan ap travay li p ap touche? Nan urgence lan selman e pa moun kap travay yo mwen menm dènyèman m te mande 2 3 doktè kòman n fè rete la yo di m m pa konprann paske mwen menm depi m wè parèt yon kote yon moun mèt rele m ajitatris paske map ajite kote a m di kòman n fè travay la a yo di m kòman sa m di nou pa pran sant anndan. Ah justement m gon zanmim kap travay anba a li nan bagay non pa li li pa nan anba lap travay non dèfwa l konn al anba a li ap travay nan branch VIH je kwa bay moun tibèkiloz achive mwen pitit sa li menm li prèske bon lap travay men kòmsi li di konsa li pa wè li menm dèfwa pou moun yo li menm li doktè lèl fini avèk moun yo lal lakay li men Louise èske yo menm yo sipoze reziyen yo pou yo viv nan yon sistèm konsa se jisteman se kesyon an sa. Bon se
Romani te ka ede nou a repons sa, si yo pa vini se pi grav nèt. Si kiyès pa vini men pèsonèl sante yo?
Wi, paske eta anviwònman katastwofik jodi a, men si yo pa vini moun ki malad yo, yo pap jwenn ti kal. Men non, kòm ou konprann ou ap travay kòm pèsonèl sante ou gen 9 ou gen 10 ou gen 12 mwa ou pa touche. Ou pa janm touche.
Non sa preske devni Non se pa menm sa tou ka gen 12 mwa ou pa touche Koman ou a risk pou ou malad tou paske si w nan yon eta konsa Non Cesaire se paske Robenson di si l pa vini li pli wi l pi grav men ou oblije rete pou moun ki pou fè sa k pou fèt la ou di mwens pou pèp la leve Swiv sa pou wè. Chak kan lopital yo an grèv si se pa pèp la k leve anyen pap fèt vrèman. Mwen la jwenn Beatrice. Beatrice, e ou menm? Sa ki mennen w la? Bon.
M pran tan m pou m tande tout moun ki pataje panèl la ansanm avèk mwen, sitou Romany ke mwen kotwaye lontan. Sa k mennen misye a Robenson? Pa nan radyo a non, nan mouvman an wi. Pou mwen mouvman an s on gwo Son gwo building ke tout ayisyen ta sipoze antre anndanl. Talè w tap pale de estetik m te gntan chita devan smartphone nou ap tchat. Louise sot bay repons lan, Louise dil menm cheve l mete a. Donk se youn nan bagay ki te entèpele m. Romani pale de sante paske n nan li nan sistèm nan. Mwen, mwen travay kòm yon ensenyant. Mwen konn sa sa vle di. Mwen nan mouvman an se paske anvi chanje a li la. Mwen panse ke tout jèn ki gen chans tande nou ou di mwens k ap gade nou, jodi an ou pa peye l sou yon fason demen si Dye vle w ap peye l kanmenm. Jodi an, ou gen dwa pa gen chans pou w al lopital jeneral pou w wè jan yon moun ap soufri. Mwen m fè eksperyans la avèk yon ti frè m ki te sipoze wè yon iwològ. Donk, ou nan espas la men ou pa ka respire. Hum! Jodi an ou gen dwa pa konprann sitiyasyon, ou gen dwa pa konprann poukisa yon jèn tankou nou anbrase mouvman. Men byen petèt lè w rive pi devan, Ou gen dwa gen yon ka, se pa nan yon gwo lopital y ap gentan kouri avè w. Se jeneral y ap mennen w. Donk, lè sa w ap di, Waw! Mwen konprann pi byen. Egzakteman, Liz. Èske sa vle di, an rezime, n ka di mouvman Petro Challenge la, mouvman jèn nan, jèn yo, se te yon mouvman, m kapab di, ki, m pa vle di revanchard, tankou. Nap nou vle pran revanj nou nan men sosyete a oubyen nan men sistèm nan men son mouvman ki plis entèpelew se tèlman wap soufri nan enteryè ou tèlman ap viktim nan son bagay pèsonèl li ye e son bann grenn moun grenn moun grenn moun grenn moun grenn moun epi nou jwenn yon kote la jan ou te di yon bilding nou tout nou pote boure ladan men se pa vrèman S on lekti nou genyen, s on konpreyansyon n genyen de sosyete a, de inegalite, de koripsyon elatriye. Men se kòm si ta di w s on menas, pou m eseye ilistre l konsa. S on epe de Damoklès ki sou tèt nou, w wè bon, m ka peri. Ou pa pran sa avèk moun ki ba w kote w elatriye non, w wè ou menm pèsonèlman ou menase pou di bon, ban m eseye m wè kijan m kapab Poze kesyon oubyen antisipe menas la k sou tèt mwen. Men non, O Benson, se pa sa sèlman, se pa paske ou wè tèt ou sèlman. Epe Damoclès la. Nòmalman, eskize Romani, banm di w, nòmalman li pèsonèl. Ou konn sa fè map di li pèsonèl? Paske penenpòt echèl wap gen pou w grave nan sosyete an, waww, wap gen Bil taks. W ap gen bil sesi bil sela. E sesi fòk ou peye l. Li legal. Ekout, lè w fin fè konsta a, konsta a se ki sa l ye? Ou fin fè l. Ou aprann de sa ki petwo a, ou di mwens waw, m ap peye l kanmenm, pitit mwen ap peye l kanmenm. Devwa paw, ou ale nan vwazinaj la ou sansibilize, li menm tou lap vin wèl yon rezon pè. Se la li vin pa pèsonèl ankò, se sa map di la. Avan tou li pèsonèl men nan sansibilizasyon ke wap genyen pou fè, ide a ap vini. Non, wi m dakò, men talè a Robinson sot di, èske se paske son kesyon l te poze? Li di eske se paske ou pran. Toujou menm bagay la boo ankouraj boo. Li sot di eske se paske ou wè ou gon epe damokles sou tèt ou ki fè ou anbrase mouvman an men mwen menm kisa map di li plis ke sa m panse jèn yo ki anbrase mouvman se peyi a yo wè poukisa se peyi a yo wè paske kòb la epa tout moun ki nan lari yo la kit on jou baw sa ke m doute fò on jou ou tande Humm yo jwenn kòb petro karibe a yo retrasel map dil konsa non m chwazi dil konsa paske jiskaprezan non men jiskaprezan pa gen okenn moun ki ka di menm nou menm ki nan lari a la nou yonn pa konn kote kòb la ye kòb sa nap pale de li a nou pa konn kotel ye nou pa konnen nan men ki moun ki sa tèl ou tèl moun te fè ansanm avèk li nou pa ka di eske talè wi sesa kite kitem kontinye kite on jou. Nou tande ok yo jwenn kote yo jwenn nan men kiyès kòb la ye oubyen yo jwenn sa yo te fè ansanm avèk kòb la vrèman paske jiskaprezan gen bagay ki di men sa yo fè ak kòb la gen anpil jistifikasyon kap bay kit se moun kap di yo pat ladan l men yo te konnen l te fè dis yo te konnen l te fè dat sa ke mwen m pa konnen piske m pat janm pran sant li ditou kit on jou yo jwenn li nou menm ki te sou beton an la nou pap konn anyen de li pakont nou ka benefisye si lè yo vin jwenn kòb yo ta swadizan jwenn ni, epi yo amelyore lopital yo, yo fè mache pou moun yo, pou moun yo sispann kanpe sou twotwa, lè ou menm ou apiye, menm ou menm ki nan machin nan, ou prèske frape moun ki ta sipoze pase sou twotwa, paske machann yo sou twotwa. Jou yo kreye espas pou moun sa yo, jou kòb la jwenn, yo kreye espas pou moun sa yo, lè sa wap wè nou tout ki te nan lari a, se t on se t on bagay kolektif nou tap fè, nou pa tap fè yon bagay pèsonèl vrèman. Pou sa m pap di l pèsonèl, sa son on konba peyi l ye. S on konba peyi.
Wi.
Pou mwen menm, ou di ke lè yo jwenn kòb Petro Karibe a yo retrase. Pou mwen menm m wè, mwen menm kòb Petro Karibe an se Gout dlo ki debòde vaz lan. Ki vaz?
Bon, petèt ke koripsyon an, kòmsi tout sa k fèt depi anvan an k anchene, paske se pa, petèt ke se pa sèl kòb Petro Caribe yo ba ou, men se petèt ou menm ou sòti deyò paske se kòb sa ou gen pou w remèt. Men, èske konbyen fwa yo bay èd pou yo regle gen de bagay ke yo pa janm fè l? Pou mwen menm se plis ke Petro Caribe, se yon kesyon de koripsyon. Sa se global.
Se yon kesyon de, kòmsi, Poukisa kelkeswa pou moun kap pran yo leta m pa konnen koman yo rele tèt yo a paske se moun ki a pouvwa ki ap fè sa yo vle yo pou yo konnen ke e la pwochèn fwa ke yo ta bay Ayiti yon kòb pou yo fè yon bagay ke yo pap mete men ladann ankò eske li pèsonèl Li pèsonèl paske lè w ap peye yon bagay ou pa achte l epi ou pa konn kòman ou kòman kòmsi ou pa menm manyen l kòmsi ou pa touche l paske si w te touche l non si w te touche l ok si w te touche l omwen menm si w te touche l menm sant li ou pa pran donk pou w gen yon kòb konsa pou w al peye l kòmsi li pa li pa li pa li pa posib li pa posib paske Ou pa ou pa manyen yon kòb, ou pa touche l, ou pa ou pa menm pran sant li menm epi ou wè yon pakèt bann bagay fatra nan lari tout lasent jounen, lopital pa ka fonksyone si w gen mil goud èske w ka al lopital? Ou menm ki gen mwayen pou w al lòlòt kote ou pa pral jeneral la paske al fè yon konsiltasyon se youn men Apre lè w sòti an fò w egzekite e non non men medikaman y apral ba ou pou amelyore w lan men se sa li ye donk se sa li ye ou on pakèt bann timoun ki dèyè machin k ap monte èske se yon kòb petro karibe sèlman men m gen enpresyon ke se plis ke konsyans fò nou di nou èske sa y ap fè an èske l posib èske n ka toujou s on pèp ki viv nan reziyen. Ok li te enpòtan pou n te gade kesyon an konsa paske pou n te wè kote n sòti nou menm nou antre ladan Pou lenstan paske bagay la pran, li gentan fè siksè li, kounye a se kòman perenize l, kòman pèmèt li toujou egziste. Kisa k ap fèt nan mouvman an pou lenstan? Pataje avèk moun ki branche 97 pwen 5 yo, 92 pwen 3, paske nou gen 2 frekans, moun ki ap swiv sou entènèt la. Mouvman an bò kote m, m pa konnen se pa sektè m ap pran l, banm rete bò kot fanm yo sèlman, paske pratikman fanm k avèk mwen, kòman, kòman mouvman ye pou lenstan?
Bon, mwen menm. Kòman m ka di mouvman an ye? M sanse wè gen moun ki, m ap oze di l konsa, li ka toujou pa sa m pral di a, men sa m ap di a se paske se nan mwen menm li ye e se analiz pa m li ye, gen moun, pa bliye nou te rele l Petro Challenge, ok. Men li vin li vin vle vire non lòt fason. Gen gen lòt moun ki pa anvi konti nou kontinye sou paske m tande mwen m di nou sa m tande anpil emisyon, m tande anpil moun k ap pale, èske m ka oze di yo se lidè politik m pa konnen, men m tande anpil moun k ap pale ki kit y ap pale de politik, sa ke nou menm nou p ap fè paske se se Petro challenger nou ye nou pa nan. Nou pa e pa politik nap regle. Non e pa politik nap regle nap regle koze peyi m di w sa a plizyè repriz la nou nap regle koze peyi men moun kap regle koze politik li a l gon pil lòt bagay dèyè tèt li li gen pil lòt vizyon pil lòt bagay nou menm nou ta renmen peyi a chanje kòm jèn fanm pou nou ta wè Mwen menm se enfimyè map byen viv pou se pa pou moun pap dim sim te nan tèl peyi kòm enfimyè men kòmanm tap ye men kòmanm tap ye poukisam nan yon peyi m se enfimyè em gen 5 an de eksperyans poukisa m paka m paka viv menm jan a lòt moun ki nan lòt peyi ki gen 3 mwa ki gen 6 mwa mwen gen 5 an m paka viv menm jan avèk yo. Oubyen pou lè w gen 1500 dola US ou oblije ale chili oubyen al yon lòt kote ou pa menm konn si w ou pa menm konn si w pral fè.

aspè sa, an nou gade kounye a, kijan nou wè l, se sa, kijan nou wè l, mwen m wè. Eske Petro Challenge toujou egziste? Eske l pap eklipse? Eske li pap nwaye nan anbyans politik kay la? Yo anvi eklipse l, men l pap eklipse. Yo anvi eklipse l, men si se pou mwen menm li pap eklipse, paske m di nou sa, 17 oktòb la m te wè se jèn ki te nan lari, se to afè peyi k t ap regle. Poukisa l pa ka kontinye konsa? M si si nou kontinye l konsa, kisa y ap mande? Y ap mande kòman pou yo fè pwose Petrocaribe a, si nou kntinye l konsa, moun ki konsène yo y ap santi nou anmède yo twòp. M chwazi di anmède paske si nou pa djing djing nan kò yo, pa kole nan kò yo la pou yo di a je jenès la deside, jenès la detèmine pou pou yo konnen ki sa kòb la, si l la toujou l la, si l pa la men ki sa l te regle. Si gen moun ki pou pini pou sa k te regle k pa t nan pwojè Petrocaribe a, ke yo pini l. Mwen m pa anvi l eklipse, m pa wè eklipsman an mwen menm, m plis wè, non m pa wè l, m plis wè kontinite a, nou kontinye, si se beton an n ap kontinye pran, nou kontinye pran l. Suze.
Pou mwen menm, ou di ke èske li eklipse ou pa, mwen menm, pou mwen menm, penenpòt li nan petwo a, kèlkeswa jan w ta rive la, rele kont koripsyon an, mwen menm li lan venn mwen.
Non, non, ekoute, apa de ou menm, talè, talè, apa de ou menm pèsonèlman, men son mouvman sosyal, siksè l pa depann de ou sèlman. Non, non, non, non, m pa. Si n gen yon referans ki se 17 oktòb, se pa t inikman. Mwen pa live avè w paske 17 oktòb la nou te nan lari, jan n te di l la, te di wi, yo te enfiltre vrèman. Yo te enfiltre, men l pa t janm rive kòmsi menm jan avèk 18 novanm yo te rekipere l nèt. Èske l la toujou? Wi l la toujou. Èske nou ka fè bak? Nou fè bak. Fò nou fè bak pou n wè kote nou te fayi, kote nou kote nou kòmsi kote n te pèdi l. Paske fò nou anplwaye taktik paske moun sa yo se son dè moun ki rize yo ye. Paske y ap toujou vle reprann li paske yo ka di se nou menm ki nan lari an ke nou pa janm gen konsyans ke yo peye moun ou pa y ap di ke Se nou yo peye nan lari an pou n pran lari an pou yo. Èske nou ka toujou pou di moun depi nou pran lari nou oblije se paske yo ba nou mil goud ki fè nou pran lari, se paske kòmsi y ap pale non non non non non se paske non se paske y ap pale nan tèt nou wi ok li la toujou nou poko wè kòman pou n resòti ankò men fòk nou resòti kanmenm paske èske n ka kite sa vwala èske n ka kite sa la vwala fò n anplwaye taktik ke chak grenn jèn ki nan lari an pou konnen lè w sòti nan lari a ap toujou gen filtrasyon Men sof ke ou menm. Non, se nouvèl m vle ou pataje avèk moun k ap tande yo. Pase ke moun yo gen dout la. Eske mouvman ap kanpe? Men non, li p ap kanpe. Men kisa k ap regle? Ban m rezime kesyon an bon non. Kisa k ap regle Louise? Pou mwen menm la pou le moman, petwo a k ap chache nan lari an la. Li trè enfiltre el fon kanpe la. Ah pou ou li se. Li trè fon kanpe.
Li peko challenge kanpe. Se pa paske son bagay komsi ki kanpe epi kap fon magouy an menm tan de sa de sela non. Se paske moun yo yo te enfiltre le 17 oktòb menm jan avèk Silzia tap pale a. Piske menm te nan manifestasyon tou Silzia te nan manifestasyon Romani te nan manifestasyon m pa konnen paske mwen pat wè Beatrice. Men. Sa k te. Li te, li te vle pran. Men pa bliye, yo te kase manifestasyon an. Sa vle di ke sa moun yo pè nan tout sa, se paske avèk tout sa n ap tande yo, pa di m ou pa tande nouvèl Robinson, ou se yon jounalis, ou fè nouvèl, ou tande nouvèl, ou refè nouvèl, ou tande nouvèl, non pa fè nouvèl. Li bay nouvèl, li pa fè nouvèl. Ban m di w yon pawòl. Ou konn sa k vin rive moun yo la k ap fè bagay Petrocaribe, kòmsi k ap fè challenge Petrocaribe, kòmsi nan lari a tout tan nou prale a. Sa k vin rive yo la, yo vin gen yon pè.

Twòp moun mouri, non sèlman twòp moun mouri, e pa kòmsi pè mouri non moun yo genyen. Yo pè kòmsi, pou menm sa m konstate, yo pè kòmsi ke pou jan lari an te ye a, paske te gon foug lan lari an lè bagay petro karibe sa a te fèk kòmanse, li vin fon bese. Nou pa ka dim konsa nou pa ka tande ba nou tande nou tande nouvèl gen manifestasyon demen 5 la la. Menm paske se kriz peyi a k fè sa, se kriz ki gen nan peyi a ki non se pa m te toujou sou menm bò avèk ou m panse si l fon stope konnya se paske konnya la gen twòp jèn fò nou admèt ke tout moun wè tout moun pi fò moun k ap mouri yo anpil nan yo se jèn donk si nou pran lari konnya nan moman an pral nan petro chanèl M panse fòk nou etabli yon plan ki byen fonde, mwen menm m souvan renmen di sa nap fè a, m renmen di sa nap fè a l pa politize, kòmsi petro challenger yo nou pa politisyen, nou se petro challenger ok nap nou gon bagay nou vle, nou gon bagay nou vle pou peyi a, nou vle nou gon bagay nou vle konnen, pa kont gen pa bliye sa gen moun ki. atribye la politik ki gen politisyen yo yo gen afè pa yo yap regle sa ki pa deranje nou ditou men kounya la avèk kriz ki gen nan peyi a anpil moun kap mouri anpil sesi èske yon bon maten yon moun ka leve ou di ou pral ou pral nou pral fè yon mach la san planifikasyon pa bliye son mouvman ki pa ki pa sanse gen yon gwoup moun ki rete kòmsi m ta di ou se te yon se te yon pati politik nou te gen gon kowòdonatè gon prezidan gon dis gon dat se yon ekip jèn ki di ok nap fè yon konba peyi. Fè konba peyi a men fòk nou panse a lavi moun. Kisa k ka pase tèl ou tèl jou? Kòman peyi a ap leve? Dayè n ap viv kounye a, n ap, pandan nou chita la, kou nou soti nan stidyo a la nou pral panse kòman demen ap leve. Ayiti se konsa l ye kounye a. Ou wè jodi a, demen si Dye vle ou pa konn kòman w ap wè li. Ou pa konn kòman l pral pase. Gen pwojè ou pa ka fè nan peyi a. E se jèn nou ye, si n ap di nou se Petro Challenger, n ap fè yon challenge se vre, Men fòk nou fè l Avèk tèt nou sou zepòl nou. Exactement.
RSF se ekoute, regade e enterajise. Genyen Fredo ki anba live la ki di nou nap vini an fòs, nap planifye lòt strateji epi lòt pratik. Fredo, kondisip mwen salut.
Deli se ansanm avèk li. Sa e sa misye di mwen.
Eske se le ka bò kote pa nou tou? Pòtoprens pa mobilize paske m gen zanmi m ki rele Prat ki Senmak. Ke chak jou yo mobilize pou petro e m kwè yo fè manifestasyon, yo pran lari aprè 18 novanm. Yè m tap gade yon bagay tou ta sanble nan zòn Chatoumèn m pa raple m twò byen yo fè. Wi yo pran lari.
Pòtoprens lan ka frèt frèt paske pòtoprens lan petèt se la gen bon li frèt frèt.
Se ou k nan bagay la se ou k nan di non. Li frèt frèt pòtoprens lan frèt frèt men pa kont Senmak

jenès ki anbrase mouvman an, se paske odebi leta te fè kòmsi li pa janm tande nou. Li pa janm tande nou. Men kou politik kòmanse ap pete nou tout kote, y ap sòti tout kote pou pran mouvman nan lari a, mwen tande gen yon konseye ki rele nan radyo li di, non, kote challenjè yo, ba la pa kapab konsa. La se pa manifestasyon, se pa jenès, se pa bagay jenès kap regle, se politik kounye a kap fèt. M vin rann kont ke yo te tande. Se repons lan, ou di mwens ki long pou bay. Non, yo ap toujou pè repons lan, paske repons lan li menm ka gen konsekans sou yo ankò. Pe enpòt, ekout, pe enpòt, ou te tande. Donk nou gen pou devwa, 1, pa bay repo ni repi. San vyolans san anyen, jan nou te kòmanse fè l, fiyèt nan lari, jenn fanm nan lari, mayo nou n ap mande ban nou kòb la. Piske nou te tande, ban nou kòb la. Ban nou repons. Wi, se sa nou bezwen. Nou pa bezwen ke pandan w chita dèyè biwo a, ou gen konseye, w ap touche lajan leta, nou menm

Li ap pran.
Depi Lwiz ap mache li di chizè an map fèt kare mache paske kòb la fèm mal wè gade gaz dimanch m ta ka ret lakay mwen men m oblije mache kòb la fèm mal e Robenson sou di sa se ke nou pa kanpe paske si nou pa nou nou ka pa pran beton nou poko pran beton men nou toujou ak

Antouka, youn nan bagay ki te make m. Chif la pa enterese nou. Pa enterese m. Se koripsyon, se sitiyasyon nan lari an. Non, non, non. Moun chak di dezyèm bagay ki. Chif la pa enterese m. Paske pèsonalite moun pa enterese m. Kiyès ki pran l ou kiyès ki pa pran l. Mwen menm sa k enterese m. Yo te prete Ayiti yon kòb pou l te fè yon bagay. N ap bay kòb lan. Non, non, non, non, non. Y ap fè yon jan yo retrase l kèlkeswa moun. Si nou ka reve, nou ka resisite moun kòm gen pa lamò. Ke nou leve moun ke nou fè bay kòb lan. Paske se pa posib. Paske èske nou ka rete fè pèsonalite? E gen de moun tou petèt yo ka di ki manje nan kòb la, ki pa manje nan kòb la, ki pa pran ladann. Pankont yo pral enkrimine de moun sa yo. Non! Nou pa bezwen konnen. M pa bezwen konn chif mwen menm, mwen bezwen konnen ke. Next time ke yap bay Ayiti yon kòb konsa, kòm si yap prete nou yon kòb, ke fò nou jwenn li, fò nou, fò nou, fò nou, fò yo pa mete, wi, fò yo pa mete men yo ladann toujou, fò yo pa mete ladann. Men pou mwen menm se de firm ke, rele firm yo, degaje nou jwenn kòb la paske nou pa lamò, nou pa, nou fè tout bagay, ke nou degaje nou jwenn. Nou jwenn kòb la paske moun sa yo pap regle anyen timoun yo pap regle anyen kisa yo fè pou nou yo pa fè anyen pou nou. Mwen menm yon bagay mwen menm te gen yon istwa wi de dèlma jisteman te gen yon bagay ki te rivem pandan m tap soti nan 75 lan epi m moute yon kamyonèt mwen wè yon ti gason ki moute kamyonèt la. Men m pa janm konprann, paske m wè l li monte kamyonèt la epi l chita, m pa konn si sa rive nou pandan nou monte kamyonèt epi l ap siye nou. Mwen menm mwen pa monte kamyonèt ankò. Mwen pa monte kamyonèt pou sa sèlman. Petèt m ap pòv men m pa monte kamyonèt. Wi.
L ap siye pye yo epi gen yon mesye ki di konsa, a m pa gen kòb non, w ap vin siye pye m nan la men, m pa gen kòb la non men, sa w ap di m fè m la. Li di a menm yon dola si nou gen nou mèt ban mwen, nou mèt fè kèt nou chak ban mwen yon goud. Kòmsi mwen menm m wè sa, sa tèlman fè m mal, Se aprè sa tou moun yo kap mande a. Mwen menm m kòb la mwen menm si yo ta jwenn li kòm map degaje m pa konnen menm si yo ta ede m avèl yo ta ede moun ki kouche sou kabann lopital yo ansanm avèl moun kap mande yo moun kap pran li pou yal pran manje epi yap filme yo a yon bon fason an. Men si wap peye l fò jwenn li fò li ka ede w tou de tout fason d'une façon ou d'une autre. Ok nou pratikman rive nan bout emisyon an medam se l te enpòtan pou m te

mache avèk kòd dlo m m wè zanmi m nan lari nou mache apre sa nou antre lakay nou paske mwen menm mwen pa fè gwoup non m pa nan kesyon gwoup avèk pèsòn moun demen si Dye vle pou m pa desi pou m pa di konsa ke si m te konnen m pa nan reziyen avèk ankenn moun mache avèk telefòn mwen m ap toujou mande konpayi yo pou yo ban mwen sinyal lè m nan lari an mwen menm pou m fè live lan non si yo vle paske se non paske se mèt peyi yo ye si yo vle pou m ka fè live pou lòt moun wè

kominikasyon men manifestasyon pat lè yon an. Mwen pè di w se pwodwi syans imèn. Ou gen militans lan nan lam. Ou se yon zòbòyè. Ou pè di sa. Ou pè di li. Men pwoblèm nan se ki sa pou mwen menm kòm si gwoup la pa yon pwoblèm non kòm si pou fòk m ta fè l Robinson Romanie epi Béatrice epi Suzia moun m pa konnen m pa fè gwoup avèk yo.

Gen moun ki renmen, kòman pou m di sa, lè l santi lè l pou kont li ou di mwens l akonpanye l santi l mil moun. Sa fò nou pa fò nou pa ekate l. Donk si yon moun ki nan challenge lan li anvi regwoupe l, fòk nou kite maj lan ou di mwens fòk nou eksplike l tou. Ou ka toujou antre nan yon gwoup. Men tou senpleman Mefyant tankou Luiz. Oh ma chérie. Kominikasyon se yon bagay ki frajil, pa kite yo mennen w a la bagèt pou fè nenpòt nenpòt bagay. Tou senpleman santi w konsène nan sa kap pase nan peyi w. Pa fè l paske se gwoup ki fè l. Jan nou te pwomèt li, pou nou te fè yon panèl fanm sèlman, medam sa yo nou ka wè yo jan Suze te di se lò. Gen lòt ki pi militant, lè yo vin la anbyans lan ka yon lòt jan, diskou a ka yon lòt jan. Men li enpòtan pou pèmèt nou wè kalite moun, tip de moun ki angaje yo nan mouvman sa a. M salye tout moun ki anba live la, tout de Petro Challenger mwen konnen la e lòt moun ki ap swiv. Mèsi tout moun, randevou demen, nou blije bay espas la paske Yvener Direct se pral tout alè. Pa neglije pataje li menm aprè e pa neglije rete branche 97.5 lan tou kòm 92.3. Radyo San Fen pou kontinye swiv rès pwogramasyon an. Randevou demen 3 zè pou lòt emisyon Enfo Petro, toujou avèk mwen menm Robenson Joseph, ekip la e envite n ap genyen demen.